Komisè Muscadin frape pi rèd ankò. Komisè Muscadin ki mete lapat sou yon ti bis ki tap sòti nan zòn Matisan kote ti bis sa fin chaje de la tèt o pye ki tap mete tèt li nan Sid. Komisè Muscadin ki te gen gwo enfòmasyon sou ti bis sa a, ebyen Komisè Muscadin arive arete 2 jèn gason wap gade sou ekran la ansanm avèk nou minote yo de bra dèyè. Se pa sèlman jèn gason yo ki minote men gen lòt moun tou paske daprè enfòmasyon Komisè Muscadin te genyen de ti bis sa a, ti bis sa a ki antre anndan Matisan, ki te fin chaje e ki mete tèt li nan Sid la, epi depi lè ti bis sa a fin chaje, komisè Muscadin di kamera al fiske sou ti bis sa a. Genyen lansyen genyen lansyen prezidan de la Repiblik Dayiti ki se Jean Bertrand Aristide, ebyen Rosemond Jean se raboure l raboure prezidan Jean Bertrand Aristide avèk dè mo ki vyolan, avèk dè mo kote ou menm ou pral kapab gen chans pou tande ansanm avèk nou. Ebyen Rosemond Jean fè konprann Jean Bertrand Aristide se nèg ki pi odasye nan peyi Dayiti, Se nèg nou kapab di son rena li ye tèlman l odasye e misye tèlman ap tire parabò l a chak fwa ke li menm l ap mennen yon bagay anndan peyi Dayiti. Rosemond Jean ale pi lwen pou l di se Jean Bertrand Aristide ki lakòz peyi Dayiti vin rive nan nivo sa kote l rive. Se Jean Bertrand Aristide ki fè premye kidnapin nan peyi Dayiti. Daprè Rosemond Jean. Rosemond Jean li menm si wap tande deklarasyon l fè wap mande eske l se pitit Jean Bertrand Aristide tèlman l genyen enfòmasyon de lansyen prezidan de la repiblik dayiti Jean Bertrand Aristide. Ebyen Jean Bertrand Aristide ki te te fè gwo deklarasyon sa a aprè l fin fè deklarasyon sa a kote misye te voye anpil toya sou prezidan an ki pase nan peyi dayiti sitou gouvènman phtk a ebyen Rose Monjean li menm ki te pran tou swit la pawòl pou l te kapab reponn Jean Bertrand Aristide. Ou pral gen chans pou tande tout detay sa yo ansanm avèk nou anndan videyo sa. Ebyen Luis Abinader se sa nou pral pale w anndan videyo sa nou gen 3 koze nou pral pale w. Ebyen se Luis Abinader ki frape gwo chabrak nan peyi Dayiti. E misye fè konprann chabrak sa yo se yo menm ki genyen pi bèl lajan nan men yo, se yo menm ki genyen mago nan men yo, yo vin ap dòmi nan peyi l la Ebyen peyi dayiti rete sal peyi dayiti se popilasyon an kap soufri ebyen misye fè konprann li di nèg sa yo ki gen gwo mwayen nan menn yo yo anndan peyi la e yap viv e sitou nan lès etazini sitou nan zòn miyami nan peyi etazini nèg sa yo se la yo mete kò yo daprè Luis Abinader ebyen prezidan repiblik dominikèn nan Ki frape anpil gwo chabrak ou menm lè nou fin tande mesaj sa nap mande eske ayisyen ap gen nen nan figi yo pou yo kite peyi dayiti ap soufri konsa pou yo kite peyi dayiti sal pi mal pase kot kochon abite medam e mesye bonjou bonsoir byenveni sou chanèl ayiti touzè lakay ebyen jodia sa fè nou kontan pou nou vin pataje video sa ansanm avèk nou nap mande ou ou menm ki poko abòne avèk chanèl ayiti touzè lakay pa bliye Abòne pou kapab jwenn tout video ke nap lage sou chanèl sila. Nan espas kòmantè a toujou di nou ki kote wap tande chanèl Haïti touzen lakay pou nou kapab voye yon gwo kout chapo pou ou menm. Mèsi a ou menm ki deja abòne e mèsi a ou menm ki pral abòne avèk chanèl Haïti touzen lakay. Nan pwan kout poz nap tounen nap vin ba ou anpil detay e nou pral fè yon tan miskaden e aprè nou pral ba ou detay de Luis Abinader ki frape anpil gwo chabrak nan peyi Dayiti. Maten an du kote de Matisan. Li te ozanviwon de 6 èdmi du maten yo enfòme nou ke pap Padap blan ki gen arèl wouj li soti anndan Matisan nan 2 a. 2 a sa se yon zòn de non dwa. Enfòmasyon m te vin genyen ke machin sa li prale du kote de Kawou. Se nan lanmò moun sa yo prale. Men pwoblèm ki poze se ke anndan 2 a sa tout moun yo kidnape se anndan y antre avèk yo. Se yo ki bandi notwa ki abite anndan. Kòman pap Padap fè arive antre andedan 2 a lap chaje. pou ke li ale ka ou. Donk, li pou ta ekivòk pou ke nou kesyone moun sa yo, pou nou konnen ki bò moun sa yo prale. Ki sa chofè a di menm?
Chofè a di m wi, e men mesye ki te rele l pou ke li te vin chache moun sa yo, pou ke de tip sa yo menm, yo pa gen pyès. E m te poze yo kesyon, yo te di m li abite Matisan. Donk, li di m ke nou arete yo, nou pral kesyone yo. Nou pral fouye telefòn yo pou nou konnen de kwa il saji. E chofè a menm, nou arete chofè a tou? E chofè a sanse arete, paske kanmenm, se yon djòb ke li t ap fè. Men kanmenm, m ka relache misye. Dakò, dakò. Men sa mesye yo esplike w menm, èske yo sezi telefòn pou yo? Non, telefòn nèg yo nan men nou, nou pral fouye telefòn yo pou nou konnen egzakteman de kwa il saji. Pwoblèm ki genyen an, sèke anndan 2 a, se yon zòn de non dwal ye. Koman yon machin fè antre anndan pou al chaje anndan e machin pa antre anndan sa? Moto pa antre, poul pa pase, pesonn pa antre anndan. Koman yon machin fè oze antre al chaje? Donk tout machin ki soti andedan Matisan, depi w vin pou travèse Nip lan, m ap entèsepte w. Medam e mesye, se konsa komisè Muscadin ta pale, komisè Muscadin fè konprann ti bis sa ki tap sòti Matisan, sitou nan zòn 2 a, gen anpil moun ki gen dwa pa konnen, ki pa konn zòn sa ki se Matisan ki rele 2 a. Sa vle di, ou menm ki al nan 2 a fò ta moun la pou kapab pile la, paske jounen jodi a kote e Matisan gen anviwon 2 zan la, lap mal fonksyone e bandi yo mete e sitwayen yo deyò. Gen anpil kay ki matisan, se bandi ki abite ladann, epi se pa kay pa yo yo ye, ebyen yo mete moun yo deyò, fè mete fè moun yo pran lari, nou sonje kote k te gen anpil moun nan matisan ki te debake nan sant spòtif de kafou ki tal dòmi nan sant spòtif la ki fè plizyè jou gen ki fè mwa nan sant la. Brèf, komisè Muscadin li menm ki mete lapat sou ti bis sa a, li fè konprann ti bis sa a ki sòti nan 2 A, zòn sa a se yon zòn kote anpil moun pa kapab penetre l, sitou jounen jodi a kote bandi yo se yo menm k ap dirije zòn sa a, kote gen sosyete ayisyèn nan pa kapab fonksyone akoz de bandi. Komisè Muscadin mete lapat sou ti bis sa a e avèk nèg sa yo tou, li pral mennen envestigasyon de nèg yo e l pral fouye telefòn yo pou l konnen ki sa k gen anndan telefòn yo e aprè sil posib komisè Muscadin ebyen lè yo fin fè gwo analiz sou nèg sa yo fin mennen envestigasyon sil posib m panse yo va lage nèg sa yo men pa bliye komisè Muscadin se pa jodi a misye ap travay e pandan Jovenel mouri la sa vin pwouve komisè Muscadin te gen volonte pou l te travay, ta sanble te gen gwo enpechman ki te kapab rete komisè Muscadin travay. Pou ke komisè Muscadin se pa jodi a l ap travay, misye ap travay anpil e li pa t ko parèt sou rezo sosyal yo konsa. Ebyen komisè Muscadin l ap fè travay li e jounen jodi a petèt gen anpil moun ki gen dwa pa renmen komisè Muscadin e gen anpil moun tou ki gen dwa renmen komisè Muscadin paske li enpeche bandi yo penetre zòn Nip la. E si jounen jodi a nou kapab di klè, si Muscadin pat la, ebyen Nip la te deja gate deja, paske jan nou wè bandi yo vin pwisan de jou an jou, bandi yo ap fè rekrutman, de jou an jou bandi yo ap entegre ti jèn yo nan gang, de jou an jou bandi yo ap bay ti jèn yo lajan pou yo kapab vini pi prè, vini fè tout moun ti jèn yo rantre nan gang. Ebyen, nou kapab di w popilasyon ayisyèn nan se yon popilasyon ki vrèman angaje, se yon popilasyon ki vrèman ap soufri de tout fason, paske si kat kwen peyi a gen gang, ebyen kat kwen peyi a tou ti jèn yo vin pa gen espwa, ebyen yo pa nan travay, yo pa fè anyen, yo oblije kenbe yon zam nan men yo pou yo kapab jwenn yon ti lamanjay pou yo manje, e genyen tou ki okipe fanmi yo avèk ti lamanjay sa yo, e gen fanmi ki pap travay ki oblije asepte. te pitit li rantre nan gang malgre l konnen lavi l pap dire pou lontan. Ebyen, n ap kite w touswit nou pral antre nan zafè Abinadèl kote l fè gwo deklarasyon sa a. Ebyen, Abinadèl ki fè konprann gen anpil Ayisyen ki gen lajan e sitou gwo chabrak yo, nèg ki pa mache a soulye pou yo pa fè bri, se avèk tenis yo mache nan peyi a. Ebyen, ou konnen lè w ap mache avèk tenis, li pa fè bri, talon tenis la pap janm pran fò pou l pa fè kowkow, ebyen yo menm se a tenis yo mache. Nèg sa yo, yo gen lajan e nèg sa yo y ap viv lakay li e misye te menm site pou di Lèzetazini gen yon vil ki se Miyami, se la nèg ki genyen mwayen ap viv nan zòn nan zòn sa. Luis Abinader li menm ki fè gwo deklarasyon sa yo, nou menm nou ta pa imajine nou poukisa Luis Abinader fè deklarasyon sa paske se paske l konnen nèg sa yo gen mwayen k ap viv lakay li. Pa bliye pandan Abinader konn ap fè gwo depòtasyon masif, Pa t gen okenn chabrak nèg ki konn ap rele anmwe y ap goumen pou ti pèp la y ap mande jistis pou ti pèp la yo pa t janm di anyen de sa tout moun te bèbè e jounen jodi a Abinader di e l deklare ke tout nèg ki gen lajan se lakay li yo ap viv epi yo kite peyi Dayiti ap sal konsa yo kite peyi Dayiti ap soufri konsa yo kite popilasyon ayisyèn nan kote se bandi kap dirije, yo kite popilasyon ayisyèn nan de bra pandye, e kote popilasyon ayisyèn nan ti jèn yo vin pa gen espwa e yap bat pou yo ta kipe, pou yo ta kite peyi dayiti pou yo ale nan yon lòt peyi pou yal chache lavi miyò, ebyen e Abinadèl nou kapab di ou gen rezonw, ou gen rezonw tonton paske sa w di a se yon gwo verite l ye. Nèg sa yo se pa gen nèy nan figi yo, yo pap fè peyi, nèg sa yo ap goumen pou pòch, yap goumen pou lajan pou yo met nan pòch yo, angrese pòch yo, men yo pap goumen pou peyi. Medam di mesye nou pral kite w anndan video sa avèk Rosemond Jean li menm kite mete pou lansyen prezidan Jean Bertrand Aristide, misye se lave l lave Jean Bertrand Aristide avèk pawòl ou. Sa k ta di,
Jean Bertrand Aristide t ap parèt jodi a avèk osi dawogans, san wont, san pite. M gen enpresyon granmoun lontan konn di, Ou wè lè w benyen diri, lè w pa vle pran san kò w benyen diri. M gen enpresyon Jean Bertrand Aristide pa janm benyen. Aristide pa janm benyen. E se sak fè w wè lè sant kò l rive nan tounen n ou wè li gen mòd de jagon sa l vin ap pale. Gnen kot Jean Bertrand Aristide mennen nou pa rapò a enpinite Aristide vin chita Taba la. Premyeman m vle nou konnen kay Aristide abite Taba se vòlè l vòlè. Jean Bertrand Aristide se vòlè l vòlè kay kotoè l rete a. E se Jean Bertrand Aristide ki kòmanse nan vòlè kay ki lage tout moun jodi a, yon pakèt jenn gason jenn fanm nan vòlè kay paske yo di vòlè kay pa krim, pa abi. Alòske konstitisyon an di la pwopriyete prive è garanti par la lwa. Kòman jodi a pou Jean Bertrand Aristide ka mennen nou la a? Epi pou Jean Bertrand Aristide jwenn moun chita anfas li ap aplodi l. Se pa penitansye l ye. Se pa yon kote li kondane pou krim de haute trahison. Jodi a timoun, manman, papa pitit ap kouri moute anwo, kouri desann, kouri pasi pala pa rapò a ak zak Aristide te poze. kraze lame, kreye lame danfè, lame ti kouto, lame bagdad. Dayè premye esperyans touye polisye, se Aristide ki vini avè l. Li fin touye Christine, li pran non l bay pitit li. Jodi a men nan sa nou ye. Enpinite a tèlman ale lwen, Nèg ki vin ri ki vin la vin kwè enben si Aristide ap fonksyone an dinozò taba poukisa li menm tou yo pa fonksyone se sak mete Ariel nan sa nou ye la ki fè pa gen okenn pa gen okenn pa gen okenn tras pa gen okenn egzanp ki trase kòman jodi a Aristide kab di kapab kanpe piblikman li asime sa kap fèt nan peyi a la li di w se rezilta 2004 alòske tout moun konnen ki sak tap pase an 2004. Ki sa k abouti a 2004? Se enpinite, se asasina, se kidnaping. Premye moun ki envante, ki vini avèk kesyon kidnaping nan. Ki kidnape kiyès sa devan legliz Sentàn, se te ekip Jan Bètran Aristid ki vini avèk kesyon kidnaping. Jodi a li tèlman santi li konfòtab, e gen yon pil moun tèt vid, konsyans vid, Kanpe devan nap aplodil di si san yo se sa risid lè san ou se sa risid se san bèt ou gen ou pa gen san moun e se sak fè ou pap pran konsyans ke se jan bèt raisid ki mennen w la pa gen nou youn nan nou ki janm poze jan bèt raisid kesyon li vin nan yon kanpay li di manman pitit ki gen 10 goud manje 5 goud met 5 goud nan koperativ. Li ouvri yon selil anndan Fondasyon Aristide. Li fè tout gwo koperativ al anrejistre. Leta pwodui yon rapò kote Aristide detounen 1 milya 800 milyon dola, 800 milyon de goud, nan kès koperativ yo. Zanmi Aristide, frè l, kanmarad li, tankou moun yo ta di boul grenn li, Paul Denis, pwodui yon rapò sou Jean-Bertrand Aristide. Paske tout konnen, nou tout konnen, anpil nan nou petèt lè sa a te jèn, lè K Plim avèk Gladys Lò te ap fè kèt pou y achte kostim pou Aristide al prete sèman. Lè Aristide fin prete sèman li te gen 25 goud nan pòch li. Aristide pare k fon manda epi pou yon rapò, yon rapò finans, komisyon finans kont la koripsyon pwodui yon rapò Aristide kite kès leta, li pran nan kès leta. 800 milyon dola ameriken. Kòman pou gen enstitisyon, kòman pou gen lekòl, kòman pou timoun ki te dwe al lekòl, jwenn lekòl, lè Aristide te vin toutouni, vòlè prè de 800 milyon dola nan kès li. Li kraze Teleco, yo vann Teleco, yo vann ona, yo vann Aceri d'Haiti, yo vann Enao, yo tout, menm fè, tren, te ap ala, Aristide asire l ray yo, yo leve yo y al vann lòt kote. Jodia se menm jan lèt ra isit paske pa gen okenn jistis ki jije nèg ki pase nan leta ki mennen nou la ke pozel kesyon Aristide kanpe taba lap pale antanke tankou sovè. Si Aristide pat kraze lame dayiti eske ou panse nou tap la? Nou te ka gen pwoblèm, nou ka gen pwoblèm a lame se pa paske lame te bon, tap bon. Sepandan lame an patap mennen nou la. Ti moun ki tap travay minotri dayiti yo, manman yo ak papa yo te pran swen yo, e pa la yo tap ye. Mwen kap pale avèk nou an, se mwen ki te bay ti moun lafami Selavi avoka pou pouswiv Aristide wi, apre lè nou reyini tout eleman. Li pale avèk blan yo, li fè blan yo voye lajan pou ti moun lafami Selavi yo, epi l tou fon kot li pran kòb la. Aristide detounen kòb ti moun yo. Pa gen youn nan ti moun yo non k fè filo, pa gen youn nan ti moun lafami Selavi yo k fè filo non. Yon sèl ki te rive nan twazyèm, se yon pè deyò k fè enfòmasyon, ki edike yo. Chak kòb yo voye sou non timoun yo, Aristide detounen l wi. Epi se Aristide sa jodi a. Kòb inivèsite Aristide fè tabac a, se kòb yo bay pou don, epi li pran l al fè inivèsite yo. Pa l, li fè inivèsite prive l wi. Epi, gade kote misye mennen nou, epi jodi a misye frekan awozan, awogans ke l genyen, san emou, san iminite, san sajès,

Ayisyen tout moun konnen w. Jodi a ou annik moute sou entènèt ou rale sa tout nèg fè. Pa gen kote pou si w te dyab epi pou w nèg fò w tounen Bondye. Ebyen se sa k fè jodi a ou wè Ariel vin la a li fèmen jistis lan. Ou konn poukisa yo fèmen jistis lan? Y ap vòlè bato, y ap vòlè tè, y ap vòlè kay, y ap deposede moun de byen yo epi yo asire yo ou pa gen oken rekou, ou pa gen oken kote ou ka al pote plent. Epi asime l. M ap di nou mesye dam, m di sa tout tan pou m fini. Nou vle al nan syèl? Libète, lapè, sekirite se li k syèl pa nou. Kòman w vle al nan syèl pandan w pè mouri? Pa gen moun ki pral nan syèl vivan. Otan ke nou pè moun yo, y ap ogmante sa k ap fèt la a. Ou pa wè swadizan, antreparantèz, Se do minis jistis ki la a, ou pa tande sa l di nou? Li di 1. Ame tèt nou pou nou defann tèt nou. 1 di ou konnen nou pa ka defann tèt nou anfas nèg a gali l. Pase si jodi a m pran yon 9 imèt mete l sou mwen m pran lari, y ap arete m pou detansyon pou pò dam ilegal. Y ap arete m pou pò dam ilegal oubyen lapolis ap fizye m. Oubyen lapolis ap fè alyans a bandi yo, swa bandi yo fizye m oubyen li fizye m. Paske la lwa di koman ou kapab pot zam. Minis la kanpe l di w defann tèt ou. Ou vin jwenn Jerenel Senatus, konplisite, alyans nan menm nèg Vitelòm t ap site non yo. Jodi a, olye yo mande Ariel Henry, etan done lè Jovenel Moïse t ap mete 15 goud sou galon gaz, nou te bloke Jovenel paske n te di si Jovenel gen kòb gaz sa a, enben Jovenel pral fè devlopman avè l. Ann anpeche Jovenel rantre 15 goud sou gaz la. Kounya nou menm nou mete 400 konbyen goud sou gaz la. Nou pa mande, yo te di otomatikman yo moute gaz la, yo pral pran kòb sa pou yo mete sekirite pou lekòl, pou sesi, pou sela. Olye jodi a sosyete a mande Ariel Henry, sa w fè ak kòb ogmantasyon gaz sa a? D'une part, te gen 400 milyon dola ameriken ke yo te konn sibvansyone gaz la. Gouvènman sa a pa sibvansyone gaz la avèk 400 milyon dola sa a. Poukisa kòb sa a pa al ranfòse lapolis? Poukisa kòb sa a yo pa mete l a dispozisyon lame a pou gen materyèl ak minisyon pou pèmèt stabilite, lapè, sekirite tounen? Yo pito ap kreye de sibtèfij, yo pito ap kreye de manèv, di y ap moute komisyon pou fè maraton pou ranmase lajan pou bay lapolis ak lame. Kote kòb gaz la? Se sa pou n mande Leta. Kot kòb gaz la? Nou menm laprès nou te kouvri yo lè yo t ap fè konferans sa, e pa vre? Lè yo te di kòb sa pral vini pou pèmèt y ap moute gaz la pou yo ka jwenn kòb pou yo peye. Achte minisyon, achte mwayen pou fè sekirite, pou mete lapè. Pa gen sekirite, fatra pa ranmase, pa gen twou k ap bouche, pa gen kouran, pa gen anyen. Epi, yo t ap kritike dola transfè, jodi a y ap ranmase tout. Pa gen okenn, men ou konn sa k bèl nan tout sa pou m fini, ki sa Ariel ap fè ak kòb la? Se ansanm de nèg sosyete sivil, pati politik ki te konn nan lari, ki te konn ap fè bri yo. Olye l pran kòb la pou l bouche tou pou pote revandikasyon, pou bay satisfaksyon a revandikasyon grefye sesi sela yo, enbyen kòb sa a li achte nou pap dòmi, li achte nou pap konplis, li achte Jedeyon Jan, li achte Pyè Esperans, li achte Moyiz Janchal, li achte tout moun epi wè gon silans total. Andre Michel podyab Andre Michel podyab Jodia on chen mouri yo fon twit Jovenel voye touye on chen tigwav Jodia kap konbyen moun kap mouri konbyen asasina ti moun ap sot lè w gade sa kap pase lyankou sa kap pase petyonvil sa kap pase tòsèl sa kap pase pènye sa kap pase kafou sa kap pase nan diferant kwen nan peyi a pou sosyete a Atis yo kte konn vin chak dimanch anba viadik kot atis yo kote king kino king kino ann rele king kot king kino kite nan tèt group ki tap denonse o wi jovenel sesi jovenel sela kote kote lot yo kote nou pap domi kote nou pap konplis jodia yo pat yo pat vle konplis de jovenel moise ki tap fè efò pou mete dlo de jovenel moise ki tap fè efò pou mete kouran de jovenel moise ki tap fè efò pou te fè wout ansafolè men yo ka konplis de ariel henry ki patisipe nan asasina Jovenel Moïse, ki pran pouvwa a, epi ki mete nan tèt peyi a yon federasyon kriminèl ansasen, kounye a k ap detounen tout lajan trezò piblik pou satisfè moun ki te di yo grangou, yo pa ka kenbe grangou a, epi nou, jodi a, nou tout, laprès, pale près ekri, près televize, nou pa kesyone nèg yo ki jodi a ap vini avèk de fo. Strateji moute komisyon pou swadizan ranmase lajan pou bay lame a lapolis alòske y ap kite lajan Ariel ap ranmase a tout akolit yo nan men yo pwiske yo tout ap miltimilyonè chak swa yo dòmi nan otèl chak swa dirijan mwen menm gen de kote m konnen yo te rete lè n al tcheke yo enfòmasyon se Karibe, Montana, e bon poum pa site. Epi kounya yo di nou fè maraton poun ranmase lajan poun bay lapolis. Se pa vre, ebyen konferans maten an, se te yon konferans 1 poun te fè limyè sou pou non sèlman sipòte grefye yo men mande aske yo pèmèt yon koulwa imanitè paske gen de gwo krim kap fèt la. Leta ap vòlè yon seri kay dyaspora. Yap vòlè yon seri de pwopriyete. Imajine w pou leta rantre nan vòlè bato. Ariel Henry mete avèk DGI, Conart pou wè ke li ka vòlè bato de sitwayen ke lajistis pa kondane, pa gen okenn kondanasyon kont moun yo, epi kounye a yo konfiske bato moun yo, epi lè w al gade pou ki moun? Pou de moun ke lajistis ap pouswiv. Enben se pou sa maten an. Ankò, nou fini pou nou lanse yon vibrant apèl bay tout moun anndan peyi a. Gade, ou pè mouri? Lè w pè mouri a, ou ap mouri pi vit. An nou tout mete men nan yon veritab tèt ansanm pou n retire Ariel Henry ak tout ekip ansasen yo, paske tout bandi ou wè ki santi yo fò la, se paske yo kwè yo se yon eyandwa nan pouvwa ki la. Vitelòm ap frape, paske Vitelòm di m te gen yon pil ansasen avè m. Nou patisipe nan tou yon prezidan, yo te di mwen menm yo pral fè m majistra, kounya lè yo fin pran pouvwa yo estime mwen se kokorat mwen ye, y ap trete m an kokorat, ebyen m ap frape avèk yo. Men sa Vitelòm pa konprann se malè ak malèrèz ki pa gen anyen pou wè avèk li ke y ap tape a. Sa vle di yo konn kote Ariel dòmi, yo konn kote yo ka jwenn yo, yo konn kote André Michel dòmi, yo konn kote Nenel Cassy dòmi, yo konn kote Rony Colin ye, yo konn kote Marjorie Michel ye, yo konn, yo konn trè byen. Ki moun, nan ki moun yo te envesti? Ebyen, pou nou rezoud pwoblèm nan pèp ayisyen, fòk se nou k mete men nan pat la. E se poutèt sa m fini pou m lanse yon apèl, yon vibrant apèl, bay tout militè demobilize e remobilize nan fason pa nou, pa jan Ariel vle l la, men nan fason pa nou, pou nou pote yon repons a sitiyasyon difisil ke pèp ayisyen ap fè fas la. Mèsi.